Nou pa ta limite nou sèlman a fèt Nwèl paske genyen yon, nèspa, kouran deyò a ki defann moun fete Nwèl e se pa Nwèl sèlman, fèt dè mè e menm Pak tou. Gen plizyè mouvman konsa deyò a e lè w tande predikatè w la ap pale li fè w wè fèt Nwèl la se yon fèt payèn e menm kòm nou di w gen moun ki di w tou Fèt tankou Pak, nou pa ta dwe fete yo tou. Gen moun k ale lwen konsa. Gen lòt menm ki di ou Fête des Mères se pa yon fèt pou kretyen evanjelik patisipe ladan. Byen ke nou ta renmen pale plis de fèt Nwèl, nou ta fè yon ti survol sur d'autres fêtes ke moun nan milye evanjelik la gen tandans pa fete Sou sa yo tande o sijè de fèt sa yo. Vinon premyèman kòmanse avèk la fête des mères. Fête des mères se pa fèt mari ke li ye paske an Ayiti e nan pli nan milye katolik le mwa de me è le mwa de mari e kòm yo pa vle pwofite pou y ap di y ap fete mari sou pretèks ke y ap fete les mères anpil kretyen evanjelik konn di nou p ap fete fèt dè mè paske se sa yo vle nou fè men nap di premyèman fèt dè mè plito se pon bagay ki gen rapò vrèman avèk legliz de Ròm e kèlkeswa fèt wap fè a ap toujou gen pretèks yon moun kap fè idolatri ka pran poul fè idolatri avèk li men lè nap fete lè mè nou pap fè idolatri. Nou pap adore moun nou lè kretyen evanjelik konnen nou pa nan le culte des saints nou ka apresye yon konpòtman e admire plito yon konpòtman yon moun te genyen dans le passé men nou limite nou a cela nou pa adrese moun nan priyè nou pa mete li nan pozisyon ki appartenu a Christ lè nou di sa. N ap tou di w tou de suit ke Fèt dè Mè pa soti nan Legliz Katolik. Li se yon tradisyon ki soti nan milye ameriken e se yon inisyativ ke yon moun te pran, yon fam ke yo te rele Ann Jarvis. Se nan West Virginia li te viv. Ebyen, li te santi ke l nesesè pou te gen yon, pou yo te mete Fèt dè Mè. e nan a la fen di diznevyèm syèk, nan kòmansman ventyèm syèk la, li t ap fè efò pou fè moun yo, nèspa, aprann timoun yo onore manman yo. Yo te menm fè yon asosyasyon pou Jour des Mères, yon klib pou yo, pou yo montre lè fanm ki nan zòn nan, Kijan pou yo pran swen pou timoun. Non se pa sèlman timoun dwe onore paran, men yo te kòmanse tou moutre manman yo kijan pou yo pran swen timoun yo. Li vin genyen asistans pou de yon gran moun ki te nan biznis ki ede li e sa vin pèmèt ke l te ka fè plis pou fè pwomosyon pou pwojè Fête des Mères la. Donk madanm sa a. Anne Jarvis, se li menm ki vin avèk Fête des Mères la jan nou konnen l lan. Sa te vin devlope tèlman, nou p ap bezwen ba w twòp detay paske se de Nwèl nou ta vle pale pi plis jodi a. An 1908, li òganize nan legliz Metodist ki te nan West Virginia, nan yon kote yo te rele Grafton, pou an 1908 wi. Donk nou nan kòmansman ventyèm syèk la, li òganize premyè Fête des Mères ofisyèl nan legliz Metodist. Donk se nan legliz evanjelik ke mouvman Fête des Mères la kòmanse ofisyèlman, se te, nèspa, premyè Fête des Mères. Alò, apati de 1912, gen plizyè eta, gen plizyè vil, gen plizyè egliz ki kòmanse ap fete chak ane les mères. E. Jarvis te etabli yon asosyasyon entènasyonal pou l te fè ke paran yo konprann sa manman yo dwe konn kijan pou yo pran swen de timoun yo, timoun yo tou dwe aprann onore paran yo. Ebyen tèlman mouvman an pran anplè, lò rive an 1914, le prezidan de ameriken ke yo te rele. Wilson, Prezidan Woodrow Wilson, li siyen yon mezi ofisyèl ki etabli le dezyèm dimanch di mwa de me kòm le jou de la fèt dè mè. Donk ou wè, se prezidan ameriken k siyen l, se Ann Jarvis avèk efò l fè pou, nèspa, ankouraje paran pran swen timoun yo, timoun yo pou yo onore manman yo, Ebyen ou vin rive abouti avèk mezi sa ke Prezidan Wilson te pran an 1914. Men orijin Fèt dè Mè. Se pa yon kesyon legliz de Wòm, pa gen legliz menm k antre ladan li. Se pa t yon bagay relijye l te ye. Natirèlman l antre nan kad ansèyman biblik yo ki di ke paran yo, timoun yo dwe onore papa yo avèk manman yo. Donk se yon bagay ki bon pou legliz fè, pou nou pale de la Fèt dè Mè. Pa gen kesyon idolatri ladan li. Si yon moun ap fè idolatri, moun nan k ap fè idolatri. Men, kretyen evanjelik k ap pale de mè, k ap ankouraje timoun yo pou yo onore manman ak papa yo, manman yo pou yo pran swen timoun yo, pa genyen mal nan sa ditou. Si w gen opinyon ki kontrè, ebyen, ou gen dwa gen opinyon an. Men, men kote fèt dè mè la soti. Se menm bagay la k rive pou fèt dè pè tou wi. li te fete, premyè fwa yo te fete fèt dè pè a, se o mwa de jen, 19 jen 1910. Moun ki te vin avèk fèt sa a, se te pitit yon mesye ke yo te rele William Jackson Smart. William Jackson Smart, se te yon veteran de la gè sivil ki te fèt o Zetazini. Alò, pitit fi li ke yo rele Sonora Smart Dodd, se te yonn nan sis pitit ke William Jackson Smart te genyen. Li fon tèlman bon travay pou san manman an pa la, li kòm yon paran ki pou kont li kòm gason, li leve timoun yo trè byen. Sonora Smart twouve ke l ta bon pou li onore papa yo tou, pou gon fèt pou papa yo, paske papa sa a, se te vrèman li te fè travay la. Donk se te konsa Fête des Pères vin egziste. Kòm nou di w se 19 jwen 1910 yo te fè Fête des Pères. Donk Fête des Mères egziste, Fête des Pères la, legliz gen dwa patisipe ladan yo. Si w pa vle fè li, ou gen dwa gen opinyon w, se yon bagay nou libre nan sa, men pa gen idolatri ditou si nou fete les mères. Si nou fete lè pè. Kounye a vi nou antre nan fèt ke nou rele la Nowèl. Se pa de pale ki genyen sou entènèt la nan milye evanjelik, predikatè kap preche, yap di byen dè choz, dè choz teribl o sijè de Nowèl, e men si w pran bagay la byen, ou wè lè w pran tè, ou mete tèt ou frèt, ou wè pa gen rezon ditou pou kretyen pa ta fete Nwèl, paske anfèt, byen ke nou konnen dat la se pa yon dat. ki sur, nou di l pa sur, li te posib ke se te dat la, men nou pa, nou, enfòmasyon nou gen yo selon listwa pa montre ke yo konnen dat la vrèman, men sa pa vle di si n ap pale de Jezi ki te vini, nou rete nan la Bible, n ap ba moun vèsè nan la Bible, nou fè moun konprann ke byen ke nou pa konn dat la, sa pa gen valè, dat la pa gen valè, Nou kapab parle du premier avènman du Senyè. Se konsa Bib la rele l. Se l'avènman du Senyè ke l rele. Se premye avènman an. N ap tann kounye a segon avènman du Senyè an. Men kote fèt la soti, e sa k fè anpil predikatè ap di kretyen pa ta dwe fete Nwèl. Ou gen dwa gen opinyon sa a wi. Ou libre pou w genyen l. Men li rete yon opinyon. Li rete yon pwen de vi pèsonèl, ou pa ka enpoze l ozotre, menm jan tou yo pa ka di w ou oblije fete Nwèl, ou libre nan sans sa a, men w bezwen tande tout son klòch yo pou w pa kite moun vire tèt ou, di ou dè choz ki pa gen sans ditou, ki pa repoze sur la parole de Dieu. N ap di premyèman ke an dan lè, o twazyèm syèkl, te gen yon anprè,

Invictus. Donk se Le Soleil ki pa janm pèdi batay, ki pa janm pèdi, ki toujou ranpòte viktwa. E le culte, e se yon culte idolatre ke li te ye, li te mete li le 25 décembre. Se l'Empereur Aurélien ki te deside pou fè sa. Men lè Empereur Aurélien fè sa a, te gen lòt fèt ki te konn fèt. Sou wap gade nan lansikite, E si w ap gade tou nan kalandriye ki nan men w lan, pa gen yon jou ou pa jwenn yon aktivite, yon pratik, yon bagay yo pa t fè dan le pase, ke w ap fè jodi a, payen yo te konn fè l pou dye yo. Sa pa vle di ou menm lè w fè l, se fo dye w ap adore non. Men se konsa kilti otrefwa a te ye, yo fè tout bagay, yo lye yo avèk dye yo. Yo te adore plizyè dye, tout sa y ap fè, yo atache l o kilt dè dye ke yo t ap sèvi. Donk se konsa l te ye nan lantikite. Donk te gen tou e Saturnalia yo te konn fè, fèt yo te fè pou Saturne, li te konn fèt nan peryòd sa a. Donk melanj sa a, le Sol Invictus, Saturne, fèt sa yo te ranpli lemonn payen. Men nan, lòske. Le Krisyanism antre nan Lanpi Women. Pratik relijyon payèn yo te toujou rete. Gen moun tou ki melanje les traditions chrétiennes avec traditions païennes, c'est l'origine de l'Eglise catholique. Men sa pa vle di tout bagay ki fèt nan peryòd sa a se bagay ke moun dwe rejte. Alò gen moun ki fon travay, move travay yo di w se pou Sol Invictus la ke yo mete dimanch lan kòm le jour du soleil ke Constantin te deklare jou sa a se jou pou yo adore le Seigneur men daprè la Bible le dimanch est le premier jour de la semaine nou pa konsidere li kòm le jour du soleil men se menm bagay la yo fè tou avèk Noël Paske moun yo di w kounyè a, se yon kesyon, se paske 25 desanm lan te, nè s pa, konsakre a au soleil invaincu, ebyen yo vini mete, yo vin fè fèt la, se ak idolatri y ap fè. Men yonn pa gen rapò avèk lòt. E si ou ka konsidere rezon k fè yo mete 25 desanm lan, ou menm ki kretyen, Ou te kapab di son bòn desizyon l te ye. Sa k fè sa? A se moman la, lafwa kretyèn, legliz katolik kòmanse ap tonbe, paske sa k pase, a pati de la konvèsyon de Konstanten, e otorite ki vin gen pèsekisyon, gen pèsekisyon ki retounen apre wi, men pèsekisyon an te diminye pou lè kretyen, atmosfè la on ti jan chanje pou, nèspa, moun k ap sèvi le Senyè. Men, lè w rive. O zanviron de 350, ou te gen yon evèk, se levèk de Wòm, yo rele l pap, men pèsonaj sa ap evolye de pli zan pli jiskaske w rive nan Leyon premye ki anfèt te premye pap. Bon, avan Leyon premye, ou ka di tout moun sa yo se te levèk de Wòm, men otorite yo ap ogmante. Nan peryòd sa a, ou te genyen grann diskisyon ki t ap fèt sur la divinite de Christ,

Nan Concile de Nicée li t afirme la divinité de Jésus-Christ. Se te yon bon bagay Jules Premye te fè paske li ankouraje moun yo kenbe bon doktrin nan. Mennan, lòske fèt payèn sa ap fèt, pou mete enfliyans kretyèn fè moun yo retire, rale kò yo nan fèt payèn nan, vin onore plito le vrè solèy envenki, le vrè solèy de la jistis, la lumière du monde, ebyen yo yo pran desizyon sa pou yo mete la naissance de Christ selon kalkil yo fè tou wi le 25 décembre se pou atansyon an ka soti sur Saturne pou atansyon an ka soti sur Sol Invictus poul ka tounen vers la naissance de Christ. Pou, nèspa, se Kris yo konsidere ki te fèt jou sa a, se pa Sòl envenki a. Ou kapab poze tèt ou kesyon sou poukisa l fè l konsa, men rezon an klè, li te vle atire moun yo vè lafwa kretyèn, vè tradisyon kretyèn yo, olye pou l te kite yo nan pratik sipèstisyez, nan pratik payèn yo. Donk, se konsa 25 desanm nan vin egziste. Mentnan, ofiramezi ke tan ap pase, sa l fè a vin, li vin gen rezon. Moun pa pale de Sol Invictus ankò, moun pa pale de Saturne ankò, men tout moun ap pale de Jezi ki fèt le 25 desanm. Ou wè? Donk, li te gen rezon, sa l fè a, nèspa? Sa nou di w la, sa mache trè byen, e vin sa konfime un pti peu un vèsè ke nou li nan Jeremi chapit 10 vèsè 11, Vous leur parlerez ainsi, Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Donk tout dye sa yo, dye grèk, women yo te vin adopte yo aprè, yo pran non yo, yo ba yo chanje non yo nan non laten, Mèt nan tout kil sa a li ale. Gen lòt bagay ke moun ap sèvi jodi a pou fè idolatri, men le sol en veng tous pa la ankò. Lè 25 desanm rive, kèlkeswa kote ou ye sou latè la, menm nan peyi mozlèm yo, moun ap pale de Jezi ki te vini sou latè. Alò, le kretyen evanjelik pa oblije fè ale nan pase nuit, nan bwè 24 desanm, men nou gen dwa gen yon sèvis. Nou adore le Seigneur, nou bay le Seigneur glwa epi nou pale de la veni du Seigneur, de l'avènman du Seigneur. Yo rele l l'avènman du Seigneur, se pa yon mal li ye ditou. Men si w pa vle fè li, ou lib wi. Paske te genyen yon fèt payèn ki te konn fèt jou sa a, donk pou ou menm ou pa vle fè l, pa gen rapò ditou avèk fèt payèn ki te konn fèt. Epi sa w ap fè a tou. Se pa fèt payèn wap fè, se sèvis, wap adore le Senyè, wap bal glwa, wap pale nèspa de lavènman di Senyè, wap chante de kantik ki nèspa pale de yon bagay ki biblik. Si w rete nan Bib la, ou bon wi, si w kite Bib la, ou pa bon. Donk pa kite moun vire lespri w paske te konn gen nèspa Natalis Invictus, la naissance du soleil, la naissance de l'invaincu. E vrè envenki a se Jezi, paske li menm li se le Rwa dè Rwa, le Senyè dè Senyè, se li menm pou moun adore, se li menm pou moun bay glwa. Alò se konsa fèt 25 desanm nan vin egziste e de syèkl an syèkl, moun ap fete L'avènement du Seigneur, la naissance de Jésus, men nou menm nou rele l plito l'avènement du Seigneur. Men yon dezyèm bagay ke nou genyen, se pa sèlman fèt 25 desanm nan, son sèl bagay li ye, nou genyen tou Tonton Nwèl, le Père Noël, Santa Claus. Anpil moun, dènyèman m tande yon predikatè ap pale di Santa Claus a, Santa a se pou Satan, son bagay ki pa gen sans ditou, ditou, ditou. Jeneralman. Santa Claus sa son pèsonaj, son lòt fèt ki vin asosye ankò avèk fèt Nwèl. Ki jan sa fè fèt? Te genyen o twazyèm syèk, a la fen di twazyèm syèk, yon mesye ke yo te rele Nicolas ki te fèt diran katriyèm syèk, li te yon moun ki te vini nan yon pozisyon elve nan legliz, li te evèk nan yon ti vil an Turquie ke yo te rele Mira, yon ansyèn vil de Turquie ke yo te rele Mira. Yo rele l Nicolas, evèk de Mira. Alò, yo kanonize li. Nou pa bezwen antre nan pil detay sou sa yo fè de li. Alò, se pèsonaj, yo bay anpil lejann sou li. E nan lejann y ap bay sou li yo, yo vin fè de li le patron des petits enfants, fèt li te konn fete le 6 décembre. Se kon sa yo te konn fè fèt la. Alò, piske 25 décembre a 6 décembre tou pre, Nwèl avèk de bagay sa yo, yo vin fè tankou don yo k ap pote yo se Sen Nikola k ap pote don yo, kado pou timoun, k ap pote kado pou timoun. Nan bagay sa a, anpil moun, se te, se sa yo te konn di lontan, se Sen Nikola wi. Men ofiramezi, gen chanjman k pral fèt nan pèsonaj sa a pou li vini ranplase pa yon pèsonaj. ki pa yon pèsonaj relijye ke nou rele Pè Nowèl oubyen Santa. E n ap di ou tou de suit, gen yon ti chanjman k te fèt nan dat la, lè y ap pote kado a, paske se se olye se Sen Nikola pote kado a le 6 desanm, Marten Litè e lè refòme te twouve se yon bagay ki pa bon pou y ap fè timoun yo resevwa kado, nèspa, de Sen Nikola. Alò, yo ta renmen pou ke glwa la. vini a Kris plito, paske yo konnen yo kòm kretyen evanjelik yo kontr le culte des saints alò yo vin mete bagay la yo menm yo te vle ke se 24 desanm 25 desanm pou ti moun resevwa kado yo pou yo kapab panse plito a Jezi olye pou yo panse a Nikola men bagay la vin vire Nikola toujou rete nan fèt la Sen Nikola se li kap pote kado ti pou ti moun le 25 desanbre. Men n ap di ou, très chers frères et sœurs, lò rive nan diznevyèm syèk, le personnage de Sen Nikola vin chanje an yon pèsonaj ke nou rele Tonton Nwèl kounye a, Père Noël, e an anglè yo rele l Santa Claus. Se de moun, de Ameriken ki fè chanjman sa a. Se te Clément Clark Moore e Thomas Nast. An 1822, Clément Clark Moore se yon. Ministre episkopal ke l ye, li te ekri yon ti powèm de Nwèl pou 3 pitit fi ke l te genyen. Li rakonte yon, nèspa, resi de yon vizit de Sen Nikola. Alò, powèm sa trè koni, 'Twas the night before Christmas'. Se konsa Moore te mete powèm li an. Bagay sa a vin chanje limaj de Sen Nikola. Men moun ki vin transfòme de fason definitiv limaj de Sen Nikola, se te Thomas Nast, li menm se te yon moun ki te konn fè desen, k ap fè desen, k ap pibliye yo nan jounal pandan gè sivil la, anfen misye te mete talan l anpil pou fè rekonsilyasyon ant 2 gwoup yo. Thomas Nast se te yon moun ki te vrèman fame, yon gran artiste, men se karikati li konn fè. Ebyen li vini avèk foto tonton nwèl jan w konnen l lan. E le fè ke yo rele l Santa Claus se yon defòmasyon de non ni jan moun ki an Oland pwononse non l. Se pa Satan k fè sa, se Sent Nikolas. Se fason sa a yo pwononse li, Sentèklas. Se kon sa yo pwononse l, yon non ke yo ba li. Alò, lè non an tonbe, Sentèklas la tonbe ann anglè, li vin fè Sentaklòs. Donk, se kon sa li soti nan kilti olandè yo, l antre nan anglè a sou le non de Santa Claus, ki vle di Sen Nikola. Non an toujou rete, men nan kilti fransèz yo rele l Pè Nowèl, Nan mitan nou Ayisyen rele l Papa Nwèl oubyen Tonton Nwèl. Se konsa Ayisyen yo konnen li. Men se konsa l vin chanje. Men se pa yon pèsonaj relijye lè ankò. Thomas Nast chanje baton devèk ke Nikola de Mira te genyen an an yon sik dòj. Li chanje rad li, li mete l yon lòt jan nèt. E se imaj Nwèl sa, pèsonaj fiktif sa a ki vin genyen. Tout popilarite sa a gras a travay sitou Thomas Nast te fè, Click Clack Moo te kòmanse l, kounye a nou gen Tonton Nwèl, menm si yo rele l Sen Nikola, li pa Sen Nikola ankò, moun pa adore l, yo pa sèvi li, yo pa priye l, senpleman sèt en pèsonaj komèsyal, ate, moun ki pa kwè nan Bondye, moun ki pa relijye toujou itilize li kòm yon bagay ki gen plito yon lejann tout moun konnen se bagay timoun ap kwè, granmoun pa konnen, pa kwè nan bagay konsa. Sesi di, trè chè byeneme, nou konprann ke bagay sa yo se, nès pa, dè choz ke kretyen gen dwa di m pa nan bagay konsa, piske se lejann li ye. Tonton Nwèl la se lejann, men pou la fèt de Nwèl se yon lòt bagay. La nesans de Kris, l'avènman di Senyè, nou konnen nou pa konn dat la, men nou ka

avèk la nesans de Kris nan 25 desanm oubyen jou nou te konvèti a, se nou menm, paske nou te resevwa le Seigneur de gloire nan vi nou, nou te resevwa la vi etènèl e lè yap pale de Jezi nou ladann, nou ka pale de li, nou ka dil te fèt vre, né d'une femme, né sous la loi, le mystère de l'incarnation son réalité ke li ye, nou ka di le moun sa yo bezwen resevwa Jezi sa paske Jezi sa ki te vini fèb la.